Vwala mèdam mèsyè kòm anonse twòp pale anpil e kòm anonse nou choz pwomiz choz di nou gen lontan la nap anonse l la. Sipèsta peyi a maestro Wewe Guerrier Guy Webern se envite nou jounen jodi a la Guy nou pap fè moun yo tann twòp Mesye a se Guerrier Guy Webern, se vrè non mesye a, e non atis li se Guy Wewe. Avèk ki nap di bonjour e bienvenue sur Caravane Kompa, gade dodo sou tout rezo yo, sou tout platfòm yo, nou tap mande pou mesye a. Men mesye a, Guy Wewe nap di w bonjour e bienvenue sur Caravane Kompa, zanmi m, kòman Petyonvil Ayiti leve maten an?
Nap salye w, nap salye tout moun ki branche, son plezi pou nou avèk ou maten an, e map di tout moun ke M chwazi pale avèk ou eksklizivman e inikman apre entèvansyon m te fè nan show a e pa respè ke m gen m pap janm sispann raple l ou se premye nèg ki te ban mwen opòtinite gon vizibilite sou la Florid atravè emisyon w te gen nan 15 80 10 zè midi e lè sa a tout moun te konnen kijan sa te ye se pat ankò Guy Wewe sa k te la a Mwen toujou di li, m pa wont di li, e se sa k fè m sa m ye a. M pa viv nan mansonj, m viv ak sa m ye, ak sa m genyen. M pa viv yon fason pou m fè moun plezi, ni tou m pap pale pou m fè moun plezi, kèlkeswa kote w soti, kèlkeswa sa w sanble, Kèlkeswa sa w ye. Mwen menm m kwè nan kapasite m, m kwè nan fòs mwen. Dayè, m si yon moun renmen m se an fonksyon de sa m ye. M pa vle moun panse m panse jan m dwe ye. M vle yon moun pran m jan m ye a. Si yon moun ap vin di m men kòman m ta renmen w ye, al chèche yon moun ou ta renmen ou ta jan w jan m ye a w ap jwenn yon moun ki konsa al chèche l pi vit. Ou konprann? Mwen pa. Vwala Guy Wi fò m voye ti flè pou ou tou e work ethics. Wèk ètex ke w gen lakay ou, paske radyo son bagay, gon bagay yo rele ponktyalite nan radyo, se youn nan bagay m te jwenn lakay ou, jiska prezan kounye a ou pa tèlman disponib pou n kolabore ankò, men m poko janm ka jwenn yon moun ki gen ponktyalite, ki gen menm devosyon ou menm ou te genyen lè n t ap kòmanse.
Wi, mwen menm m te renmen sa tou, m te renmen sa tou paske Ou te toujou di, ah, Maestro, demen maten dizè midi, dizè l ye, midi, onzè m ap rele w. E a lepòk m kwè w te gen inè, ou te gen inè. Donk nou, nou te toujou disponib paske se lanvi denfòme. Jodi a, bon, pou yon rezon, pou yon lòt, e mwen vin yon ti jan gen plis preyokipasyon ke, ke m panse w konprann tou. Men sa pa chanje nan relasyon ke m genyen. Donk fò, fò w dakò, jodi a se yon nèg te zanmi Jovenel avan l te konn bay blag avè w. jodi a se yon prezidan de la repiblik donk se pa paske li pa prezidan m vle wè non se pou montre w se yon nèg ki plis okipe ki gen plis aktivite li gen lòt bagay li gen pakèt lòt bagay e jodi a bagay yo vin bokou plis serye gen pèsonalite nan yo gen vi nan yo e piske w konnen kounye a m vin gen plis responsablite nèg marye pandan m ap pale avè w la la ou sot mennen timoun lekòl donk aprè mesye. Lè m ap pale avè w maten an m tande vwa madanm nan m tande pitit lan ap fè bri nan machin nan. Wi, e se tout bagay sa yo ki vin fè ke nou pa ka aksepte nenpòte ki monte sou nou pou di nenpòte kwa sou nou. Paske ki sa k pase, Dodo? La construction de cette personnalité ou bien de ce personnage qui s'appelle Guy Wewe, ou au courant de li très bien. Et j'ai eu de très bons rapports avec l'équipe de Gabel au début et tout moun konnen ki angajman m pran pou djaz sa a deja. e tout moun konnen ke sa na pa, Gabel na pa ete, je n'ai pas ete peye pou sa. Tout moun konn sa trè byen e ou konnen l. A lepòk lè Gabel, lè Gabel tap struggle kòm si tap bagay, nou pran albòm yon ekip mizik, bon gen moun, anpil moun kap danse Gabel kounye a, yon ekip mizik Gabel te konn fè, yo pa menm konnen yo menm. Èske gen anpil moun la k sonje Tekelaou? Èske n sonje yo? Gen anpil, gen anpil mizik ki pa konnen. Ou konprann sa m di w la? Tekelaou yon mizik nou pran kòm yon konpa dirèk Gabel ap jwe, Nou enpoze sa nan radyo an Ayiti, nou fè Gabèl fè pi bèl toune l an Ayiti, e jodi a, sa k fè m pi fyè, sè ke m te pran l, se te yon angajman, lè m te pran l lan, se kòm si m antre nan diskotèk radyo a, mwen chwazi, te gen 2 CD nan men m alepòk, te gen Gabèl, te gen Tempo. Mwen tande tou lè 2, m pran Gabèl, m di Jean Marie Simon alepòk zanmi m, lè sa m te nan RCH 2000, fò m di istwa ou moun yo konprann, ka vin betize pafwa, m pran CD Gabèl la, Mwen di m pral travay ak djaz la paske m renmen konpa lap jwe a. Lè sa se te album Jenou sou jenou an ki gen yon pakèt bèl mizik sou li e pou mwen menm epi m di ban m rele moun yo. M gon nimewo sou album nan m rele li e se sou e se sou katalòg mwen te tonbe. Egzakteman m bli pa bliye sa katalòg di m yo nan nan spò w la wa rele m ankò. M pa konn katalòg men se te petèt pou yon lòt nèg m te fè gen nèg ki te ka di m sa k chèche pèsonalite lè sa m potko Guy Wewe e katalòg potko katalòg non plis. Donk se te yon jèn gason ki te gen yon devosyon, ki te gen yon devouman, ki gen yon anbisyon pou l te travay avèk yon jèn djaz pou l te ba l, ede l gen yon non nan biznis lan pou, paske kisa m te di? M te di ke BS, Louko Désir, nèg sa yo gen anpil djaz ki la jodi a k ap fè gran panpan, se BS ak Louko k ba yo non nan Etchenmay la. Si nèg sa yo pa t vle yo pa t ap kote yo ye a. E sa k fè m te mande tou kèlke pa, èske djaz sa ap tann yo kraz nèg yo mouri pou yo rann yo omaj oubyen pou yo voye yo al nan al nan al nan al nan kòm si m te ka di al nan e lè yo nan sèkèy nèg y ap tann pou yo ba yo respè a men m pa t dakò sa a m pa t dakò sa a e se nan sans sa a mwen menm mwen te mwen te mwen te mwen te pran on jèn djaz pou m te ba l respè pou m te ba l valè l ede l fè non l e jodi a Gabel fè non l nan biznis mizik la e m fyè de sa anpil paske m te kontribye nan sa e jodi a mwen menm pou objektif pale anpil maten an la a ou rele m mwen mwen vle te vle montre ke sa k fè m chwazi pale avè w Dodo. Map achte fig ou. Kit ou te dim byen de mwen dèyèm sa pa gadem fò dèm. Men m rekonèt mwen avèw nou byen. Ou mèt te joure dèyèm. Se sa w di devanm nan k enpòtan pou mwen. Yon nèg ki kanpe dèyè yon nèg kap joure yon nèg ou son lach. Mwen menm menm si m te rive prezidan de la repiblik m pap janm sispann di ki kot kijan mwen ak Dodo nou te byen e pa gen anyen de enterè pèsonèl oubyen mesken ki te manifeste relasyon mwen menm avèw. M pap bliye l, m ap repete l ankò, ou se yonn nan premye nèg ki te ban m mikwo sur la Floride pou moun te konn non sa a. E m ap raple sa pou tout moun ankò, slogan Guy Wewe radyo a, se slogan Dodo li ye. Guy Wewe popilarize l men se pou Dodo li ye. M pap achte figi w, m pap achte figi w, mwen menm m ap redi l pou tout moun k ap ranse, k ap konnen, paske m pa pè di kote m soti, paske m pa konn kote m prale dodo map tann kesyon yo. Wala Guy e bon anvan nou bay kesyon yo oubyen anvan n antre an matyè e fò n voye yon ti flè pou ou tou nou tap pale de work ethics e mwen menm avè w we go way back e nan nan pòtoprens lan machin nou ap pran dlo Nou nan Pòtoprens la, nou Dèlma 42 nap monte, nou pral sou boudon, machin kale nan men nou. Mwen menm avèk Guy Wewe, se, se pa, se jan w wè mwen menm avèk Cata nou byen, nou byen anpil! Mwen menm avèk Guy Wewe se konsa n te kòmanse. Ou konprann sa m di w la? E vi, responsablite, relasyon, e angajman yo vin plis, nou vin. pi okipe kounya la a e ba yo pa menm jan mwen menm son nèg ki pati chak wikenn nou antre chak lendi e jan w wè l la dosye gabèl la lè lè l rive an ayiti l fèk ap kòmanse son dosye Guy Wewe te pran a kè e l pran l li delivre jounen jodi a Guy Wewe fyè de sa gabèl ye jounen jodi a de sa l fè mwen menm youn nan bagay m ap di w tou e whatever sa w wè k ap fèt la ou konn ki nèg mwen ou konn tanperaman m ou konn pèsonalite m. I have nothing to do with this paske nou pale de sa maten an but se pa sa kap fè objè deba a, deba a se ke nou menm se se 2 pati yo pa konn jije on pati, m te gen Maestro Renaldo la a li vini la a li fè bon pale ansanm avèk pèp la e misye eksprime fristrasyon ni mwen menm mwen jije bon m pa ka tande Renaldo sèlman. Fòm tande w tou pou di nou de kwa il en est. Bon Dodo premye bagay map raple w mwen pale pou pa respè pou ou. M pa sa m pa sa m pa ka santi m ap refize Dodo yon entèvyou oubyen yon ti pale pa rapò yon bagay. Anplis m s yon kominikatè sosyal, m ka pale san m pa di tout bagay. E gen yon jan m ka di tout bagay, m ka di yon bagay ke m vle. Nan statement mwen fè sou Facebook avan yè swa la, moun ki gen 2 je yo nan tèt oubyen sèvo yo byen plase anndan tèt yo, y ap konprann. Mwen m s yon kominikatè, m pa gen anyen m vle di m pa ka di l. Mkonn kijan poum dil. Ok e mwen mpat deside refize w pale sa maten an poum te remanifeste oubyen remontre w ke mwen pa genyen anyen avèk ou e mrekonèt ke kisa Dodo kontribye nan Guy Wewe. E se sak fèm deside pale. Men mpa deside tounen sou bagay T-Vice la ankò. Sèf sa map di Map fè yon ba map map map envite w dodo al jwe e video kem te fè a wap jwel a pati de 10 10 minit yo konsa wap wè kotem kòmanse eksplike detay yo e video a sou paj mwen wap wèm make tout la pou la verite plis wap sou ti paj sa sou al gad timeline Facebook mwen paj mwen an verifye se GUYWEWE an un sèl mo li kole Guy Wewe an anglè bon ou ka pwononse Guy Wiwi Ok se Guy Wewe, wap wèl gen yon ti vue bò kotel, lè w tapel nan Facebook ou, klike sou paj oubyen videyo wap wè kote m make tout laverite pou laverite pou listwa sou dosye T-Vice la. M eksplike sa. Gon grenn bagay Dodo map al di w e map fon konsiderasyon jeneral sou dosye sa a e lè sa a lè w fin jwenn vue a pou konprann. Mwen te gade lakay mesye yo Fè statement lan sou mwen an. Yon volonte pou detwi mwen, paske yo konnen nan lopinyon kolektif gon grenn atribisyon yo toujou bay animatè, se ti visye, se nèg k ap mache pran lajan nan men djaz oubyen se nèg ki viv de djaz. Jodi a m ap di devan tout moun, now, m pa bezwen, m pa oblije gen yon kontra avèk klas djaz pou Guy Wewe viv. nan radyo kòrèkteman. Tande byen sa m ap di w la Dodo. Pa bezwen sa. Dayè lè yon djaz fè yon kontra avè w, konbyen kòb li ka peye w? Li ka, ok, pa egzanp yo ba w 2000 dola pa egzanp pou yon pwomosyon, ou fè l pou 3 mwa, epi 1 an ap pati. Èske ou ka viv ak 2000 dola pandan 1 an? Non ou pa kapab. Donk, li va, li va falwa fò w gen 2, 2000 dola sa chak, maksi, minimòm ou ta gen chak 2 mwa. Men èske w va jwenn yon djaz k ap ba w l? Non. Mwen menm jodi a m kreye lòt mwayen pou mwen ka fonksyone e mwen te vle ret on pwofesyonèl e gade kijan m te ka nòmalize de bagay k ap fèt anba tab nan biznis lan depi lontan. On seri de bagay k ap fèt anba tab depi lontan nan biznis lan nou te vle nòmalize yo kòmsi nòmalize yo gon kontra avèk on moun di l men sa w ap fè men sa w ap fè men pafwa lefèt ke bagay sa pa on bagay ki abitye fèt nan Mechenmay la on nèg ki panse Li baw on kob ou fon promosyon, se propagann li vwe wal fè, se manti li vwe wal fè pou yo. Dodo, lèm tap fè promosyon pou Gabel, eske w te janm konn relem on jou pou dim Disdel pa ka, se pa sou mizik Gabel m te chita? Si se te manti m tap fè pou Gabel, eske Gabel tap pase?
Tankou ou jije ou jije ke nan jan misye pale se ke pwomosyon pa fèt menm.
Eske ou dakò ak misye apre m fin lage tout videyo yo avèk playlist emisyon yo? M mèt lage 30 emisyon ki gen T-vice k ap jwe nan yo.
M poko gade l.
O! Anben Dodo fò w dokimante monchè fò w al sou paj mwen. Paske se paj mwen ki tout referans yo. Gad sou paj mwen an, se plis de 30 emisyon m lage de janvye a mwad avril, ke m pa menm rive nan jen, ke m pa menm rive nan jiyè, paske m te toujou konn ap jwe nèg yo. E emisyon spesyal k ap prezante albòm nan tou, k ap fè tout bagay, videyo, tout gwo aktivite nèg la, sou paj mwen an w ap wè yo. Se plis de 30 emisyon. M lage tout sou paj Guy Wewe Radio a, al gade n ap wè yo. Yo la. Èske w konprann sa m ap di w la? Donk se kon volonte akru jodi a, bagay la jodi a ap pran yon dimansyon ke nèg yo yon ti jan jennen avèl, yo rekontre avèl paske yo di nèg a pat jwe ditou. Mesye, map gad, mesye map gad Renaldo kap di, misye pa jwe ditou ditou. Mesye, m manke mouri wi. M manke mouri. E si m pat gen achiv yo menn? Si m pat gen achiv yo menn? M te chire bòdè. Kounya lè m rale plis de 30 videyo aktivite T-Vice ke m kouvri, plis de 30 emisyon ke m chwazi fè pase m tap chèche yo nan nan bagay mwen m bouke men pase fòm tande tout emisyon yo menn wa imajine w ki travay mwen fè pou m tande 30 pou m tande tout emisyon ke m fè pou map gade ki kote m te jwenn mizik T-vice menn pou m fon playlist pase tout tèks ki te anrejistre sou soundcloud paske mwen m peye soundcloud chak chak mwa pou save emisyon m pou moun tande emisyon m donk mwen menm se sa banm esplike w yon lòt bagay se sak fèm sak fèm t aksepte pran kontra nan men nèg pou bagay sa a. Se paske m estime ke jodi a gon otonomi m kreye nan radyo. E pèsòn mèt pa ka di sa. Si gon nèg ki otonòm nan radyo jodi a, Guy Wewe se yonn nan yo. Ki sa k otonomi Guy Wewe a? Mwen gon platfòm Facebook, men m gon platfòm YouTube ki gen on milyon de san mil vyou minimòm pa mwa. Mwen gon Facebook ki gen, lè m poste yon videyo sou lansanm dè videyo ke je poste su ma paj Facebook pa mwa, se de milyon vyou m fè brother. Se de milyon vyou ke m fè pa mwa sou Facebook, m fè 1 milyon 200, 300 mil pa mwa sou YouTube ok, m gen Instagram, m gen Twitter k ap mache, san konte videyo ke m pran pou yon nèg epi lòt nèg pran l y ap sa, y ap share li sou paj yo, y ap kopye paj yo. M ap pale w de kontni pa e sa nèg vòlè sou mwen k ap met sou paj yo. Al gade pou w wè konbyen videyo m fè nèg vòlè. Yo te pa gen yon moun ki kanpe ki wè Guy Wewe te nan kanaval Okay, se li ki te fè yo vin kanaval la, Pa gon moun ki wè nan festival New York se sèl mwen k t an dirèk anba yon lapli ki te gen yon telefòn nan menm ki t ap fè moun viv li pandan yo vòlè materyèl mwen e materyèl sa yo se mwen k achte yo ak lajan m e tout nèg konn valè tout sa k ap sèvi yo mikrofòn m ap fè entèvyou jodi a e mil dola ameriken l vann li pi chè ke sa anpil nèg ap chante nan lari a yo. Kisa map chèche? Se pa yon nèg ki vin fè radyo kap chèche kap chèche ransonèy. Je chèche la kalite, je chèche a etre mye o jou le jou. Se sa map chèche dodo. Men kounye a pou yon gwoup nèg tankou w bon maten paske yo estime ke m pa itil yo, paske mwen jwe yon djaz, yo wè djaz sa fè siksè, m jwe yo, m jwe yon djaz, m jwe lòt djaz, djaz sa fè siksè, yo yo menm yo pa rive nan nivo siksè a, e bon misye pa itil nou, nap al fòkòp misye. Poko gen moun ki ka wè sa a? Nou pral fuck up misye. Jodi a m bay prèv, mwen di m te gen yon kontra, mwen di kontra te pou tan, mwen di men sa m te fè paske yo di m pa t pran. Mwen demanti sou tout la liy sa nèg yo te di a. Men poko gen yon pil, poko gen yon medya ki pran yon ekstrè nan videyo m te fè ak poste menm jan yo poste videyo kote nèg yo t ap akize m nan. Paske gen anpil nan nèg nan medya a tou. Ki gen djab avèm? Dodo e sèl ou k relem wi ki banm yon entèvyou. Pa gon nèg ki relem non ki mandem ki mandem sa w panse men yo akize w la. Roberto akizem pou Facebook live. Pa gon nèg ki relem nan demen maten ki mande yo akize w sa w ap di wi. Tout nèg se Roberto y ap bay pale wi.
Bon Guy nan jan misye pale tou bò isit la travay la fèt men lè lap konpare jan wap jere jan ou jere klass jan ou jere nu look se tankou li jije bon li menm se nan menm fason sa yo li menm pou ta jerel tou. Eske misye se klass? Eske misye se nu look? Non. Ebyen sa misye ap pale la? Dodo, depi mwen menm men kòman m travay, m pa di misye m ta jwe menm jan ak Klass. Pase ou pa Klass. Ou pa jwe menm jan ak Klass. Sa vle di, se kontra, misye pa gen dwa vin di anyen, se kontra pou misye al mande manman l sa vle di nan kontra a. Mwen te di m ap jwe w, m ap kouvri evènman w, se sa m te di. Se vizibilite m te ba ou. Eske tout moun pa konn T-vice sot yon albòm? Lè klass soti album ni an se map marye yo tap vann wi se pèp la kal chwazi lajan sere wi konnya pou ti vas apre 25 ans tout moun fin konnen l sot yon album epi konnya la menm lap vin tout moun konnen ti vas sot yon album ok tout moun konnen tout moun konnen ti vas sot yon album. Si moun yo al tande album nan, yo pa reyaji. Mwen menm ou mandem poum vann ou, poum fè konnen ou gon album. M prezante mizik sa, m pa kole sa m fè pou tout moun wi mwen menm. Al gade sou paj mwen an wap wè emisyon kem fè kote map konpare, map gade kot nèg yo soti, e menm bagay la m fè. Men nèg yo pa tande emisyon an menn. Fò nèg yo fè yon ekskiz piblik pou yo di, nou fè yon erè, nou te mete yon moun monitore pou nou, moun nan te mal tande. Pou ou di m pa jwe menm menm menm menm menm menm dodo. Fò nou pran extrè kote misye di mpa jwe menm menm nan epi nap jwe kote li di map nan pase emisyon kote map pale de nèg yo. Lè yo di mpa jwe menm menm menm menm menm menm menm. Donk nou pa wè son volonte nèg yo gen pou yo kraze yon nèg yo estime ki pa itil yo. Tout djaz pa menm menn. Apa Amonik fè album li fon pil tan ap pase mizè apa l fon yon album kon pèp la wèl e moun yo epa moun yo chwazi benyen an yo chwazi enkwayab la. Kisa sak pwomosyon dapre ou? Se pa fè moun nan renmen bagay la non se fèl konnen l egziste wi. Se sak pwomosyon an wi. Konnya la swa ok swa lachte yon machin pa egzanp yo fè w konnen Toyota egziste men kalite l men kalite l men kalite l. Chevrolet fè menm pwomosyon an tou. Donk konnya ou menm an fonksyon de gou pa w m chwazi Toyota. Poukisa gen de bwason ou pa janm bwè pandan ke lap isit lap vann lap yap fè pwomosyon pou l isit ap vann. Ou pa bwè tout bwason ou bwè bwason ke w renmen. Donk si moun konnen bagay la la, yo chwazi pa achte l. Poukisa se moun ki ap. Ou pa responsab, ou pa responsab sa. M pa responsab monchè. M pa responsab monchè. E se sa k fè m ap redi sa m te di a ankò sou platfòm paw la, se pa, m tande Renaldo ekri, oh kòb la ap mal remèt. Se pa kòb la m remèt Renaldo, se albòm nan pou refè bòt. An palan de remèt kòb eske Roberto te tèks ou an pou te diw wi wap remèt kòb? Sa pa janm fèt? Non!
Lè misye tèks mwen, lè misye voye mesaj ba mwen lap pale mal paske misye te bezwen yon nèg ki te ka donnen nou kont tanperaman. Nou mèt mouri anba tè bagay esklavaj la ou konnen bagay sa fini epa tanperaman nou pa reta moun son kontra nou te gen nou gon kontra travay Ou konprann sa m di w la? Misye ap pale avè m yon jan mal. M di misye konsa, jan w ap pale la, m ka remèt ou lajan, men lè sa misye voye voice note la pou mwen le 31 me. 31 me, kontra ak misye fini premye jwen. Ou pa konprann? M te di misye sa vre. Men kontra a fini, m di misye, a kontra w fini. M di lè m ap gade li, men kontra w fini, m pa gen anyen m ap remèt ou. Kontra w fini. Misye pa t janm voye, misye pa t janm voye akawont li ban mwen vre, manti Renaldo ap fè. E malgre kontra a te fini si misye te voye l m tap bali. Malgre kontra a fini wi si misye te voye a 40 mil tap tounen kont la bali. Ok. Lontan nou te gen ti pwoblèm kòb nou pa gen pwoblèm kòb sa yo. Ok ok ok e sa vle di e pat janm te gen kote jan bagay la ye lè misye tèks ou l voye voice note la ba ou kontra a te gentan fini nan demen kontra a tap fini. Kontra fini 31 me m di w m gen voice note la ma gad dat kilè misye te voye l 31 me kontra fini paske se te pou 3 mwa kontra a te lè Jessie pale avè m an janvye mwen kòmanse fè pwomosyon pou nèg yo depi an janvye men lè kòb la bay la li bay an mars manmzèl depoze l sou Jessie depoze l sou yon kont bank of america ou pa ka deplase sot lakay ou al depoze yon kòb yo pa fòse w Kounye a wap vin rele moun kòb mwen nan men kòmsi se yon kòb nèg yo te banm anba tab. Se nan Bank of America wi Jesse tal depoze kòb la. Li kondwi li boule gaz pou sa. M pa konn se te tren li te pran, m pa konn se te woulib. Men li tal depoze li pa gen li pa gen bank lakay li.
Waw! Kounye a wap ka betize a moun konsa monchè. Se yon volonte nèg yo te gen menm pou yo detwi mwen menn. Non men kisa kisa ki vo m pa tankou map eseye chache pou m wè poukisa nèg yo ta vle detwiw la ki rezon a kèl fen? Ou pa wè poukisa? A quelle Ou pa fin?
tande yo dwe Ou pa tande Ou pa tande yo dwe paske yo wèm jere lòt djaz ki byen pase yo? Oh!
Jalouzi petèt? Jalouzi menm monchè? Ou panse se ou menm ki te ki te nan pozisyon pou te anvye nèg yo yo yo yo pa tap beat ou tou? Yo pa tap eseye beat ou tou? Panse w panse w egzan e mizisyen w ye wi. Ki te se Jgabel ki tap domine pou wè sa sa k tap rive w jodi a. Ou panse se nan show la nèg yo tap vin pale? Ou fou ou menm. Ahh se te ou ki tap domine yo ou tap ou tap wè se te nan show la ou tap vin ou yo tap vin nan show la paske se ou ki tap menas yo pa menase yo yap vin paw paske yap vin senpatize avèw men menm sa m regrèt pou nou wè nan biznis sa se menm gwoup moun sa yo ki toujou ap avili animatè e lè yap pale avè yo yo mete yo piti tankou mouton epi mal ke mouton manti moun sa yo menm kòman yo ye yo mande w ou mande yo tan kòb yap ba ou l. Lè yo fin ba ou l, yo gentan angaje ou. Dayè, yo prepare yo fè yo antisipe sou ou. Ou fè yon kontra 3 mwa, moun nan deside peye ou tout kontra a. Li te ka peye w yon premye mwa pou l wè. Manti, li bezwen al domine w. Yo peye w tou le 3 mwa a, d'un kou. Yo peye, paske pou yo ka domine w, pou yo ka di kòb yo nan men w kounya degaje w, kounya yo konnen w pral pè. Bon, m pa t pè sa, tès sa m pa t pè l. M fè plizyè kes deja, m gen tout. E pa sou 2, m sou twazyèm kes mwen nan biznis lan la. M gen tout. Fò nèg yo aprann respekte moun. Lè m te gen bif avèk Ari Larivière, m te mete misye an defi pou l te montre ki kote m te gen rapò avè l. M te mete tout nèg an defi pou yo te fè sa. Lè Pouchon t ap fè manke m te mete tout nèg an defi. Fò nèg sa yo sispann. Animatè ak mizisyen dwe travay ansanm. Ou pa ka rele yon nèg. Yon nèg tankou m k ap travay jodi a jan m ap travay nan biznis lan, kounye a pou w ap avili m nan radyo pandan ke ou t ap voye ti mesaj pou w ap chiyente m. J'ai bien dit le mot, syente, pou m fè pwomosyon pou ou, pa betize ak figi moun. Fò nou respekte moun nan peyi sa a, fò nou respekte yon jenn gason k ap fè efò, nou pa k ap moute radyo. Epi pou konbyen kòb y ap fè sa a ankò? Kòm si ou gen moun k ap plenyen, ou wè yo, yo gen yon pwoblèm, yo wè yo detwi w paske yo pa bezwen w, yo pa renmen w, y ap fini avè w. Epi gen yon pakèt moun k ap ri nan bagay la. Mwen map kanpe o e fò e sèl yo kap fè nan biznis lan e se yo ki te toujou konn fèl. Gon pakèt mizisyen ki fè non yo nan biznis lan ki de e tout nèg nan biznis lan tout djaz peye kòb pwomosyon. Tout djaz. E majorite animatè touche nan men djaz pou pwomosyon. Majorite yo pa di pi fò. Sitou an Florid pou nou pa di tout nèg. Men se pa tout lè djaz la fè se pa tout lè djaz la fè siksè. Ou pa janm tande yon nèg plenyen nan radyo ap vin di m te gen kòb nan men entèl. Brutus pap janm fè sa a. Richie pap janm fè sa a. Patrick pa pap janm fè sa a. Harry Larigel pap janm fè sa a. Yo gen tan nan biznis lan yo pat konn fèl yo pat janm fèl. Menm nèg yo ap fè menm bagay la. Waww. Poukisa yo bezwen fini avan yo benyen dekou paske kisa yo pa wè w kòm yon moun kap travay avè yo kòm yon kontak kòm yon respè yo wè w kòm yon nèg kap domine

nan platfòm majik ap kòmante mizik avèk zanmi li pou plezi epi nèg la kanpe di kon bal 50 dola lap vire bouch li. Renaldo te di sa. Fòm ban nou istwa yo pou nou konnen se menm moun yo kap fè menm bagay yo. Dodo ou fèm di anpil bagay kem pat deside pale. Non men e se sa pase pawòl yo gen pou moun yo balanse enfòmasyon yo pou yo konprann paske e pawòl yo ale ekriti yo rete. Jan map eseye konprann bagay yo la, nan kontra a ou respekte tout sa w te pwomèt yo, chose promise chose due. Zanmi m, nan tout sa mwen retni la sèke nèg yo konprann ak lajan yo ka fè nèg fè sa yo vle. Pa gen, bagay sa fini, pa gen nèg konsa, gen nèg ki karaktè. Mwen menm jou m pa gen pèsonalite m mouri mwen menm. M pa bezwen milyon, m bezwen pèsonalite, m bezwen karaktè a. Se poutèt sa m travay di pou li. Dodo ou byen avèm ke tout nèg sa yo lontan ou konnen m byen lè afèm pat bon an Ayiti ou konn ap vwayaje isi mande se fò temwanye ke ou pat janm menm yon jou met kat sou telefòn mwen ni menm yon jou bòdon mayo fèm kado malgre nou te zanmi machin mwen te konn pran pann avè w fò di sa fò temwanye sa e pa gon nèg nan gabèl ki te konn fèl pa kont nou te rete zanmi lè katalòg vin an Ayiti pou la premyè fwa lal jakmèl ak jenyo ipolit nan machin Li tounen nan Planèt Tròl, li vin fè entèvyou avè m. Katalòg antre ann Ayiti an 2010, apre dizan l fè l pa ka vwayaje lè soti Lèzetazini. M konn tout dat yo. M konn tout istwa yo. Mande, mande Katalòg, mande Flev, mande ou menm. Lè mwen menm m ap batay pou Gabèl ann Ayiti, tout nèg ap rele Giwo yo Gabèl. Ki sa nou te konn ban m? Zewo! Pase gen nèg ki gen konviksyon. Nou bezwen lajan, nou grangou, men nou pa saf. Nèg yo respekte moun. Mwen menm sak fèm pale konsa se paske se paske yo te m wè volonte nèg yo pou yo krazem. Epi sak pi rèd la nèg yo ap di menm pawòl. Nèg yo di menm pawòl. Nèg yo pa janm tande cho a vre non brother. Nèg yo pa janm tande cho a vre non menn. Mwen menm m rale tout emisyon sa yo pou montre pou di m pa janm fè anyen epi fò w di fò w di nèg yo se mantè nou ye nou mantè mantè nou se manti n ap fè men kot nèg la moute jwe nou nou di li pa janm jwe nou menm nou menm si te jwe nou on fwa nou pèdi devan lajistis kounye a kesyon satisfaksyon s on lòt bagay nan kesyon pwomosyon yo pa konn mezire satisfaksyon ou ka bagay la k ap mache ou ka di ou pa satisfè pa gen bagay konsa mwen m te di yo nan kontra m pa garanti anyen ap mache sofke viziblite a n ap jwenn nan platfòm Guy Wewe a. Ce que je fais. De kisa nap pale la? Nan tout sa nap pale la yo Guy Wewe ki leson pèp Bondye a ka tire oubyen menm ou pou ou menm tou nan pwochen kontra a paske un professionnel se celui qui vit de sa profession se sa fè dèfwa lè nèg ap fè radyo gon platfòm ou bay moun vizibilite yo peye Pou jwenn vizibilite a, pa gen anyen de mal ladan. Kisa ou panse n te ka chanje oubyen pwochèn fwa kisa ou panse ou ka fè mye pou sa k pase a pa rive ankò? Bon, mwen menm sa, sa, mwen menm m just klarifye sa. E gon grenn bagay misye di ke m pran an kont, m ap raple l pou moun yo nan jou k ap vini yo si yo wè atitid sa lakay mwen pou yo pa di. Roberto di nan live la ke kesyon live Facebook la mwen konn fè a. Men pandan l ap pale avè m nan eble se l ap pale a Wilfrid tou, Lap pale a tout nèg ki konn fè live Facebook, bon nèg ki gen ora sou Facebook yo. E ke live Facebook pa itil li, li pa bezwen bagay konsa, dayè live Facebook fè moun pa soti. Sa misye di. Bon, definitivman m panse ke nou pa oblije broadcast T-vice live paske li di li pa bezwen sa. Mwen m gen ti videyo a. Jou m al nan yon bal T-vice avèk yon lòt djaz, m pa broadcast T-vice pou nèg pa vin di a ou broadcast T-vice. Map tou kole yon mesaj ak T-voice nan Twitter a pou li, pou m lage pou li di te di pa bezwen bagay konsa. Sa a se premye pwen m ap fè, se premye leson m tire nan bagay sa a. Paske misye di ak bouch li, T-Vice apre 25 an se pa Facebook Live k ap al fè T-Vice. Bon, e pa kont li menm l ap fè Toto Show. E leson ke m tire se ke e fòk yon nèg pwofesyonèl e fòk ou fòmalis. Bon, depi lè a bagay la fin pase a, m tou desann kot avoka m bròd. M tou desann kot avoka m. Bròdè, se tèlman legal bròdè. M gen yon konpayi yo rele Option Plus Promo ki pa tante legalize an Ayiti, ki peye taks wi bròdè. Lè yo panse yo pral fè bagay la epi mesye Duval kòm radyo m ap afilye avè li, yo pral monte sou do m. Men men m te gentan, depi nan lè m ap antre nan viza, m te gentan chita a mesye Duval. M te fè tout kondisyon yo. Mwen m pa yon nèg ki ilegal, ki imoral oubyen ki dezòd. Pa gen yon nèg ki janm di ouvè yon spòt ban mwen. Duval, mesye Duval pa janm ka di m janm jwe spòt, yon yon spòt nan radyo a ki pa antre nan playlist radyo a. Oubyen se pa radyo a k pwograme l. M pa janm fè bagay konsa non. E chak jou nèg ap voye yo ban mwen. Ah se yon nèg te voye yon kòb banm li di jès wap sa police msye mesye Duval konn ap avèk yo avèl bon konn kilè mesye Duval konn bagay sa nan viza se yèswa gon nèg ki fon twit epi li tag mesye Duval ladanl epi li mandem sak pase wi m eksplikel bagay la li di enben ok li pa vle m tande radyo a donk sa vle moutre ke si m te vle fè dezòd nan radyo a m tap fè dezòd men pa m pa janm m pa dezòd donk definitivman m ava vin bokou plis strik nan kesyon sa nan kesyon pwomosyon an nan kesyon piblisite kontra a. Definitivman mal yon avoka, kounye a m gen yon avoka ki ap travay avèk mwen e ki ki ap banm ki ke m gen yon kontra avèl e li menm lap banm tout tip de kontra ke map gen pou m siyen avèk yon nèg e semèn sa m pral plis sou siyen kontra avèk nèg pou kouvèti evènman men pa vrèman pou jwe mizik e m panse ke sa m ka fè yon ti kanpe sou li e pase li pa mezire m pa ka mezire l, nèg yo pa ka mezire l, e pafwa ou konn fè l pa rapò a biznis lan, de nèg ou gen de relasyon avè yo, ou fè l pou yo, men aprè yo sèvi l kont ou, yo detwi ou. Donk kounya m konnen se yon nèg dingiwewe, nou ta renmen gen yon, ok, wap vin kouvri tèl bagay pou mwen, tèl kote, map ba w vizibilite a, wap peye, se yon djòb, djòb done, se fini. Pa vin di m ou te gen kontra avè m, pou m te jwe mizik ou, One, M vin kouvri yon gwo evenman pou ou. One, M vin kouvri yon evenman pou ou peye pou li. Yo kouvri l, nou fè yon djòb. Se fini. Èske w konprann sa m ap di w la? Pa vin di m ou te peye m pou m te jwe mizik ou, pou m te dis, pou m te dat. Mwen panse tip de kontra sa yo se de te kontra m ka pa aksepte ankò. E, epi tou definitivman, kèlkeswa yon nèg pral mande m, m ap siyen yon kontra avè w. M ap siyen yon kontra avè w. Epi tou, epi tou, epi tou, epi tou mwen, m pa gen pwoblèm, m pa gen pwoblèm avèk nèg yo, m pa pral di m p ap. Mpa pral di si nèg yo fon bagay ki bon mpap dil e mwen te oblije klarifye sa pou nèg yo, mklase nèg yo, mbay verite pam nan epi life goes on T-vice still ap jwe dayè mwen gen ti jorèl west palm beach ki rele mwen ki dim Guy Wewe mgen bal west palm beach ak T-vice Gabel èske wap fè pwomosyon bal la pou mwen mdi ti jorèl ou pa gen pwoblèm li di jan mwen wè bagay la mdi nan monchè ki pwoblèm wap pale la monchè Ou pwopoze m yon pwomosyon bal, m ap fè pwomosyon bal la pou ou. Ou konprann sa m di w la? M gen zanmi m Baba k ap fè bal avèk nèg yo ki rele m ba yo èd. T-Vice, dayè m pale de tout pwogram nèg yo, m konn nèg y ap jwe Boston le 23, m konn nèg yo ap jwe plizyè kote. M ap toujou pale de kalandriye nèg yo, m ap toujou bay repòtaj sou nèg yo men fò m deklase yo. Epi se fini, m fin klase yo se fini. Se fini, ou konprann sa m di w la? E pou ou sa fini, men ou pa konnen bò kote pa nèg yo, yo menm kijan yo pral pran li, e avèk sa ap fè. An palan de sa, 25 desanm T-Vice Gabel e nan lakou West Palm Beach, se Ti Joel Production, e dimanch sa a genyen Griyo Fest e nan lakou Boca Raton. Guy Wewe kilè wap antre Miami? Euh petèt mardi ou mèkredi je se pa egzakteman Mardi ou mèkredi. Eske ou pwomèt, m vle pou pwomèt pèp la lè w Miami wap vin la live, wap chita la nan studio a la pou n fè lòt bagay. Eske nou oblije fè sa Dodo?
Wi nou oblije, non e pa sou dosye sa, dosye T-vice sa son bagay ki klase, ou fin pale sou sa, m respekte le fèt ke w gen nan pa vle tounen sou li. Men nou gen mil dosye pou n antame.
Bon, wi, bon, nou ka toujou pale sou lòt bagay, m pa gen pwoblèm. Pou nou gade ki lè nan chou ap fèt, tèl lè, tèl lè.
Dizè di maten, midi, chak jou. Ou konnen mwen menm e Marami m desann ou menm ou jous anba a. Guy Wewe, m pral chache w. Ou kòm si m pa ka al chache w tou. M ka ale tou wi, sa k pase w la? Ou kondi tou, ou kondi Marami tou? Hein? Pa bliye kondwi gen uber.
Ou pran uber tou Guy? Oh a mwen jè. Dodo, bon pou nèg tankou m ap ta ap vwayaje konsa. Ou pa gen yon yon yon yon. Kòman jan bagay la? Bon menm uber eat m gen sou telefòn m. M konn grangou la m pa anvi leve m. Guy a eklere mesye.
Uber Eats wi. Of course. Ou pa desann sou Dixie, ou es Dixie a ou al chache manje ayisyen pou manje. Ou rele Uber Eats wi. Non mwen m gade restoran an sou entènèt, m peye l sou kat mwen epi Uber Eats vin delivre mwen. Fò nèg yo fè kòb tou menn. Gad yon pwoblèm mesye.
Guy a eklere mesye. Uber Eats wi Guy. Wi monchè, kòb bon moun yo konn ba yo, ou konprann, pa plenyen. Vwala Guy Wewe kap fè la une de l'actualité. Guy, poun tèmine avèk dosye a, si w gen yon bagay wap ajoute oubyen nou poze w kèk lòt kesyon?
Bagay map ajoute sou dosye sa se ke se fini, m klase li, mwen te bay pwennvi pa m, menm si nenpòt sa nèg yo di aprè m pap reponn, penenpòt sa yo di a, e m pa kwè gen anyen yo ka di aprè tout prèv yo m bay la, e moun yo tande yo wè, dosye a se te yon kesyon yo peye m pa fè anyen, mwen montre m pa nye sa, e se te yon kontra ki te fèt nan kad pwofesyonèl e an bonn e di fòm, mwen te fè sa m te di m ap fè yo, e Madam Alkal kòm moun ke m te siyen ou ke m te chita pale avè l e pa ka demanti nan anyen m te di ke m te m ap fè yo, e l te dakò ak tout. Donk gen anpil moun k ap di a wè se pou m te siyen, la lejislasyon ayisyèn, la jistis ayisyèn rekonèt yon kontra vèbal antre 2 pèsòn.

Donk jodi a, si gen ti bat bouch, nou chita sou kontra a, eske sa misye te di yo l fè yo, wi l fè yo, case close, life goes on, T-vice rete on djaz ki make istwa mizik ayisyèn jan nou te di l deja pou 24 èm anivèsè la, e nou respekte sa, e jan m di w la nou nou nou nou nou nou nou pa gen pwoblèm avè yo, pale de pwogram yo, pale de sa yo fè, T-vice still ete bon. Sa pral depan kounye a pèsonèlman si gen yon relasyon sa son lòt bagay men pwofesyonèlman je n'ai rien contre le groupe.
Yo el afè de Djakout number one e kòman aprè sòti album Djakout number one nan kòman ou wè Djakout number one aprè album sa?
Bon mwen m panse ke nèg yo gon feedback ki trè pozitif sou sòti album nan e la presse en parle, tout le monde en parle men jodi a se de pawòl atravè lè rezo sosyo ki ba yon mwayen pou wè reyaksyon moun yo ke nou pat gen avan ne serès ke lèw rive nan klèb. Donk jodi a, albòm Djakout fòk li soti nan kontèks kote ke li pa gen anyen ki ka aretel. E si li pa gen anyen ki ka fèl pa mache. Si ou wèl pa mache, konnen se moun yo chwazi pa anbrase le pa. E atravè ti reyaksyon nap gad sou rezo yo, se pa sa nou wè. Nou wè tout moun, nou wè tout moun reyaji pozitifman, men kounye a, se ke nap tann reyaksyon sa a. nan night club. Se ki mizik ou wè ki kòmanse ap kite ap kite lòt yo dèyè?
Bon, m pa ka di sa, m poko ka di sa. Non men ou ka wè nan radyo, baze sou sa moun ap mande, èske se abitid la, èske se yon sèl mennaj, gen moun ki di la ke Pouchon dòmi deyò nan albòm nan, vizibilite a se Polo ak Steve Kay, gen anpil bagay moun ap di la. Non men la le plus grand avantage de Garçon Sound Down aujourd'hui Pouchon, se pa tout sa yo te pran Stivke. Yo pa t pran Stiv Pouchon, yo pa t pran Stivke pou pou te efase Pouchon. Yo te pran Stivke pou yon yon yon yon avèk Polo kòm yon nèg pou epole misye kareman. Men limaj de Djakout se Pouchon. Donk Djakout, Pouchon, nou pral wè enpòtans Pouchon yo lè yo sou sèn. Paske l pral konbe vid e e karism senik ke lòt chantè yo genyen. Dayè, Pouchon se imaj Djakout. Donk pouchon ou pap wèl sou album nan? Ou pap janm wè enpòtans pouchon? Non non non pouchon pap rete imaj djakout pou tout tan pandan nèg sa yo la nèg sa yo avèk letan yo gen pou yo vin devni imaj djakout tou. Wi men konnya la men lap byen fèt paske avèk mizik yo ke w renmen wap abitye avè yo tout tan yap fè plis siksè wap abitye avè yo wap renmen yo Donk lè Pouchon pral deside pa ale a, ou pap ou gen dwa pap santi sa. Men an atandan, Pouchon jwe yon wòl dimaj pou Jacko. Pa pa pa, Pouchon pa vokal. Ou pral wè tout dans yo k apral fèt yo, tout animasyon se Pouchon k pral fè l. Ki pwoblèm, ki pwoblèm Pouchon gen a vokal li Guy Wewe? Son ba, dosye sa son dosye pou n ta manyen. Pouchon te gen vokal li nòmal, e all of the sudden nou wè vokal la, ki pwoblèm Pouchon gen nan vokal li la menm?
Bon, problèm de jesyon vokal. Son problèm pou son nèg ki bwè, pou son nèg ki fimen, li pa jere vokal li, l ap pèdi nwit. E sa rive, menm jan ou konnen yon nèg ou gen zye ou wè byen, bon lè ou wè zye ou ap deteryore, si ou pral kay doktè, si ou pa pran swen de li, donk ti nèg la ap bwè kleren, l pa dòmi, epi l ap chante, ou konprann sa m di w la, epi kòd vokal tout moun pa fèt menm jan. Ou konnen nan kò w se sèl selil zye w ki pa rejenere, ou fèt, li fèt avè, ou fèt avè l anpi lale nèt li pa janm rejenere pou l repwodui, ou konn sa? A, w ap di gwo bagay la monchè. Non men Guy, m konnen, m konnen, m konn ki blòk ki nan kay ou. Mete w alèz. Li kontan. Sa vle di moun yo, moun yo, an palan de selil ki rejenere, se sa k fè lè w gen yon laj ou rive, ou wè po w kòmanse plise, se selil yo k ap mouri, yo mouri nèt. Se sak fè w granmoun. Se sa moun yo pa konprann. Ou vle antre nan melanin ansanm avè m nan po ou. Po a e pi dèm dèm. Guy Wewe, radyo a.
Vwala Guy, lòt bagay n ap gen pou n manyen anvan n ale se dosye Djakout la, nou wè li. E n ka di w tou e ki lòt dosye k gen ankò la. An Ayiti ki mizik k ap mache nan moman la? Gen Gabèl ki sòti albòm, gen Amonik, gen Klass. Eske klass gen yon bagay ki vin nan sal dè nouvèl mwen ki ta fèm konnen ke klass gen yon bagay pou l lage an desanm? Yon mizik nwèl, eske se vre?
Bon mwen panse klass gen anpil strateji pou l fè pou desanm nan pou l kenbe nivo a, an tèm de nivo klass rete klass, men klass nan plu l atansyon ke l Pa genyen nan le pase. Wi pa genyen l men pase nèg yo fè moun respekte yo pou sa yo fè. Èske w konprann sa m di w la? Men yo pa gen menm aksyon ankò. Mwen panse ke jodi a fòk klass jere estrateji a pou l fè aprè kanaval pou l lage yon bagay. E se sa li ye aprè kanaval se si la pou kontinye ap difisil. M t ap tande Zagalo k ap fè yon pwennvi sou sa. Ou wè konsi yon kalandriye k ap soti pou klass ki trè estratejik. Donk ke n kontan. ke n konn ke n renmen. Se konsa biznis lan ye, lè fòs lan la, pa gen estrateji, men lè bagay yo fò w matche yo, fò w matche estrateji pou bagay yo fèt. Se la avantaj, se la avantaj yon djaz k ap mache vin pral bon pou ou lè w an feblès. Tankou djakout k ap mache jodi a pral kenbe klass. Ou konprann sa m di w la? Lè se klass ki t ap mache w ap wè l te kenbe djakout nan yon sèten sans. Djakout te kenbe T-vice tou pandan anpil tan sitou an 2013. 2014 2015 pa te gen anpil match up ti vice avèk avèk avèk klass donk lè yon yon mache yon lòt mache e sak bon nan biznis lan fò nou chèche antann nou olye nap chèche diskisyon ant 2 djaz fò nou konprann ke lè yon djaz mache se pa pou mache Li bon pou tout jazz. tout djaz. Guy anvan w ale mwen wè map asiste yon bagay ou fè e kote e tout grand pèsonalite yo reyini kay King Kino, Kin Kino. Kò ba yon bèl entèvyou m tap swiv m aprann anpil de King Kino de sa lap fè de sou le plan mizikal kijan bagay yo te nan le pase pou li eske daprè mwen sa map gade la King Kino ki abitè Ayiti depi yon bon bout tan eske misye ta m panse eske misye ta gen yon anbisyon politik nan jou kap vini yo la daprè ou menm sa wap gade tou. Pandan map pale avè w la la e kay King Kino m ye. E gen pil zanmi ki la ankò nou tout moun chita la. Mwen avèk misye nou trè nou trè nou devlope yon rapò semèn sa ki enteresan e pou la senp e bòn rezon ke misye trè enterese a a a teknoloji pske ou konnen mwen m nan radyo tou. M vin yon ti jan ap bay brekfas la pou misye vin fè tout yon seri de bagay map fikse pou misye tou sou la teknoloji e sou sou bagay mizik li tou anpil nèg ap kopye tou. Misye pral repran mizik li back E sa k fè ke m wè mwa misye m toujou ap travay sou yon seri de dosye teknolojik pou n sitou striktire show a. Bon, si misye gen anbisyon, li pa janm avwe m sa, men sof ke misye pa t gen yon konpòteman ki diferan de sa l gen la jodi a, yon nèg k ap pale de pwoblèm peyi a. Donk premye, premye, premye hit King Kino ou t ap gade nan entèvyou a, ou ap wè se yon mizik ki t ap denonse an plen diktakti, diktakti sa k t ap fèt nan peyi a. Donk sa vle di jodi a ou pa ka konprann èske misye gen anbisyon politik ou pa. Donk kòm li vin rete ann Ayiti, gen nèg ki kòmanse ap. spekile men mwen pèsonèlman li pa janm pale bagay konsa avè mwen e m pap baw manti m poze l kesyon an li di m non pa gen anyen pa gen anyen bon ou pa janm konnen sa ka rive li chanje ide sa ka rive tou li rete sou menm lanse a ap eseye mete yon konpozisyon nèt eseye fè tout moun chita ansanm pou rankontre l'objectif de l'émission c'est de se rencontrer de parler et de discuter le les problèmes du pays. Pase m wè dènye fwa, dènye emisyon m t ap gade a, gon afè paspò k t ap pale e misye, misye te trè eksite, misye te trè cho pou l klarifye enfòmasyon an, swivan lwa ayisyèn yo, depi w ayisyen pa t leve men anlè, lè w leve men anlè w renonse, men lè timoun nan te timoun, kinkino yo se nèg ki vin isi piti, e depi w vin isi anvan 18 an, ou ka ameriken. E ou ka remèt nasyonalite a, ou ka remèt li e ou pran nasyonalite ayisyèn ou. Gen yon gran diferans avèk yon moun ki natiralize, lè w leve men w anlè, avèk yon moun ki pran nasyonalite amerikèn san, san l pa leve men l anlè. Sa se lè yon timoun anba 18 an. Wi, li otomatikman ak yo pran l. Bon, misye, misye, antouka, ou konnen. Se sa menm, nou la pa janm konnen sa rive ke li gen reyaksyon konsa. Paske se angouman pou misye te klarifye sa wi, m di humm, paske misye gen plis ke 5 an depi l abite Ayiti. M di humm, humm. Vwala Guy Wewe n ap remèsye w, nou te kontan fè ti pale sa ansanm avè w e lòt bagay n ap gen pou n di w e Gabel ap an Ayiti di 26 desanbre. O 6 janvye, Gabèl ap o Chili le 17 fevriye ki wewe, Gabèl ap e Santiago le 19 janvye, Santo Domingo le 20, Higüey le 21, e m pa konnen si w pa gen anyen nan kalandriye w kiyès nan sa yo w vle fè la? E kiswa ap di m kilè w ap ale Sendomeng la w di m? 19, 20. 19, 20, 21 janvye, Gabèl ap Sendomeng, Santo Domingo, Santiago, Igwe, Le 17 fevriye, n ap o Chili, N ap Chili, Le 17 fevriye, e gwo deplasman sa yo, gen animatè k pati ki pa travay, ki pa fè anyen, gen ekipman, men yo pa gen ekipman tou, men gen ou menm, Guy Wewe Radio ansanm avèk Konpa Events, lè nou pati n al travay.
Bon, ok. Pou Sendomeng lan, m panse ke li posib. An atandan m ta gon lòt bagay, men li posib. Sof ke m ap gentan pran sou nan Chili a, paske m pral Chili le 15, m pral Chili le 15 desanm. M pral Chili nan 15 desanm, ap gen swit Mickey le 16, m pral Chili le 15. Jwe we Chili pa atè isi a non. Bon,
se pa ale la, pa gen kote k lwen, se bagay pou gen, paske pou gen.
Guy Wewe, n ap remèsye w, nou te kontan fè ti pale sa ansanm avè w, e an nou wè si nou ka renwe relasyon yo, w ap pou ka pi klè, pi souvan sou gade dodo a, paske nou fon lòt bagay la, gade dodo a se live Facebook nou fè chak jou. Ou live la, ou live la, ou live la? Wi, wi m live la wi. Konbyen moun kap gade w la. M gen mil moun kap gadem la zanmim. M wè w te byen pase wi avan yè. Radyo a. Mwen vin salye moun yo. M salye moun yo. E s on plezi. Mwen m ret on jenn gason ki koyeran. Mwen ret on jenn gason ki rete koyeran. M s on jenn gason kap travay mezanmi. M pa ka dakò on nèg fè m nenpòt bagay. E nou menm tou fò nou defann tèt nou lè on nèg monte sou do nou. Mwen menm, m pa vle nèg vin di animatè di sa. Mwen gade de preferans. Ki sakrifis mwen fè. Men selon nèg kenbe yon kamera nan men w devan w wap filme l. Mesye, ou pa bezwen di anyen. Nan festival New York la, Eisenhower Park, m pap ba w manti, moun mouye tankou kana, e pa ti lapli jwèt non, lapli serye. Non.
M mouye pandan 4 òd tan edmi pou m te fè live la pou moun yo. 4 òd tan edmi brother. 4 òd tan edmi. Paske kisa m travay? M wè e sèl mwen k live. Kòmsi ki gen moun yo t ap gade m si sèl mwen m bon m di m oblije m rete. Mesye yo gon kote m rive m krake bòdè. Dodo m rive lè nan otèl la m met tèt sou klimatizè m ap m kouche m ap tranble menn. Men gon grenn bagay ki motive m menn se fè moun yo plezi bòdè menn. Kòmsi m ap fè yon bagay ke m renmen menn epi gon nèg kanpe l ap di m pa t ap ka aksepte sa a m pa t ap ka aksepte sa a so mwen pa gen anyen kont nèg yo men m te oblije fè klarifikasyon sa a. M ap stil rete jwe nèg yo menn. M vle moun yo respekte lonnè. Pa kite moun antre nan pèsonalite w. Se tankou vijinite fanm li ye. Depi w, se jan yo fè l la. Ou pa ka rele m ou fè yon kontra epi apre w ap vin montre kòmsi se yon bagay anlè anlè w t ap fè, se yon bagay ti zanmi, se yon bagay m te rele w m te mande w. Non! Ou te rele yon pwofesyonèl e l te aji avè w an pwofesyonèl. Ou pa ka monte sou entènèt pou w ap di l te pran kòb mwen nan men l kòmsi sa vle di ou pote l tounen. Bon manman w deplase al fè yon depo nan yon bank, w ap di kòb mwen nan men w nan kisa? Epi ou paka pale ak yon jenn gason konsa monchè. Li pat fè sans non. Nou te oblije klarifye sa. Mèsi Dodo, mèsi tout moun. Epi Guy Wewe still Konpa Dirèk devan kòm un seul homme. Nou gen menm motivasyon an, menm travay la. Nap bay, nap travay pou Konpa Dirèk. Se semèn sa a, gen yon bagay kap pase. Nou wè sa Baky Popi la ap fè avè Roody Roodboy. Si nou pa ranje kò nou, mwen menm si m pa kanpe, mwen menm M pa kont nèg yo non, men m pa vle konpa direktè di Spotlight la. M pa vle sa. Guy Wewe depi Petyonvil Ayiti ki t ap enfòme nou, nou pral genyen nan 30 dènyè minit ki rete la a, nou pral genyen. Blayi One ansanm avè nou ki pral fè ti pale. Medam mesye se Guy Wewe nou t ap fè l la ansanm avè n, ansanm avè li. Guy Wewe t ap eseye klarifye de plizyè bagay la a ki pase. Guy Wewe t ap eseye klarifye li la a pou nou. Nou espere ke pèp Bondye a yo konprann, yo konprann e dimanch sa la, dimanch sa la, se pa lòt kote liye, se griyo fès mèdam mèsye.